Nouvèl la cho! Fanatik Ayiti pam TV rete konekte pou plis enfòmasyon. Abòne ak paj la. Bòn nouvèl, cha lapolis nasyonal Dayiti Normil Rameau, polisye swat utag, depatcha chèf gang Vitelòm inosan gwo operasyon. Nan zòn Pènye kote lapolis anvayi chèf gang Vitelòm, plizyè bandi tonbe, lapolis lage plizyè dwòn, file plizyè dwòn nan fyèf chèf de gang Vitelòm Inosan. Nou pral pataje son, odyo, imaj yo avèk ou, Haïti Nouvelle TV 89, ann tande kijan sa ye.
Lese m di nou ke lapolis chanje faz batay ke l ap goumen kont bandi ame yo, puiske nou aprann mesye nan nivo e santre vil anba lavil, nan zòn ri Kapwa mesye nan Kafou Fèy, men nan jounen ki te mèkredi an, gen plizyè zèfèz ki kontinye ap tonbe nan nivo e zòn sa yo e lapolis ap pwogrese seryezman mesye. pou gade kòman li kapab kontrekare e rekipere yon ansanm de espas ke bandi teworis la viv ansanm, e sitou nèg Izo, nèg Ti Lapli, nèg Krisla, ke yo te okipe anba lavil lan. Enben, lapolis ki ap gade kòman ke li kapab rekipere yon ansanm de espas, mesye, sa vin rann ke chak jou ki pase, gen anpil, anpil, anpil, e situ, e lapolis ki ap frape a nèg yo, e bandi ap tonbe tankou loko. E an menm tan tou Dezi Venès, nou aprann ke.

E lè n di zòn Pènye, zòn Tòksèl, Dezivenes, nou deja wè se to k rele Vitelòm Inosan. Tande byen wi. Sa vle di lapolis aprè ke li fin detere, li fin dekouvri yon kay kote ke nèg yo fè trafik ògàn nan kay sa e yo fè konnen kay sa se te pou, alò se pou Erik Jean Baptiste malerezman ki mouri e ki te afème l avèk 2 patikilye ki te mete lopital, ki te mete lekòl enfimyè nan zòn sa. Ebyen sa gen dèzane ke pa gen ni lopital ni lekòl, men espas sa ke lapolis al dekouvri a mesye, e jounen ki te mèkredi an, ebyen yo wè anpil kò moun, e bout kò moun, kè moun, e ren moun, e ke nèg yo sere nan yon ansanm de bokal, nan yon ansanm de bout po. Sa vle di, ebyen nan zòn Pènye, ou konnen lè ou di Pènye, ou wè Vitelòm Inosan. Men lapolis ki maten jedi, jounen jodi an la, Li pwofite ap pwogrese e mennen operasyon. Gen utag, gen bri, gen swat, gen BLVV, gen udmo, gen boyd mesye, yo kontinye ap pwogrese e gen anpil dron de Sivenes k ap lage la nan zòn Pènye. E batay la konplike tou Dezi nan zòn Kafou Fèy e jounen k te mèkredi a Dezi nan zòn Dèlma 30 Monfrè te gen anpil tire. nan zòn ki rele Bouk Jany, kote ke bandi teworis Barbecue yo, yo menm, yo te vle a tou pri rantre Dèlma 30, oubyen rantre nan Dèlma 30 e travèse nan Dèlma 32, men lapolis ki te anpeche nèg yo e te gen anpil tire dezi nan aprè midi ki te mèkredi a mon frè. Dezi vlè nèt sa vle di ke e nan mi anba lè. La polis ap pwogrese, la polis ap avanse, e gen Robinson Mazarin ki li menm ki se ann di yon aktè nan sosyete sivil mibalezyèn nan, enben li mande la polis e kontinye avanse e mande leta nan pi wo nivo pou bay mwayen avèk e avèk polisye yo pou yo kapab yo menm gade kijan ki mwayen yo kapab rezoud pwoblèm ensekirite an desivènes e pèmèt ke moun yo retounen lakay yo e nan mibalèlezi e nan tout peyi an. Désir pa janm bliye sa, ansyen prezidan Michel Joseph Martelly, ansyen chèf leta sa, prezidan tèt kale sa ke anpil moun konnen an, li pa inosan nan ame jèn gason anndan peyi an. E pa bliye ke gen 2 ekspè Nasyon Zini nan rapò Nasyon Zini yo menm li klèman te di ke Etazini, enben Martelly ke non l site, E li te pou enfliyans li, pou konivans li, pou kòkòday li avèk bandi ame Désir Venens. Ebyen jodi a li klè, nan sa k gen la kòm ensekirite a, fò n kesyone ekip phtk, fò n kesyone Martelly, fò n kesyone Lamothe, fò n kesyone 5 lane manda phtk. Gen moun kap di men Blaise e lavalas enben fòn kesyone lavalas tou paske lavalas pa inosan lavalas kòmanse phtk bal tete phtk grandil phtk legalizel konprann byen wi paske sa nap viv la li pa loray kale ok se pa loray kale liye e pa yon bon maten ke epi nou vin gen sa nap viv la enben gen yon jenerasyon gen yon klas politik gen de lidè politik gen de otorite Gen de fonksyonè nan leta eh ki yo menm te travay pou mete Ayiti kote li la a. E pami yo, genyen ansyen prezidan Martelly, gen ekip phtk, pami yo, gen ekip Lavalas lan. Gen inite, gen verite, gen veye yo. Yo tout ansanm, yo kontribiye nan mete Ayiti kote li la a. Jodi an la, nou bliye sou phtk? Kòman ke nèg yo t ap simaye zam anndan geto an? Nou bliye sa? Èske n bliye sa Désir Menès? Èske n bliye sa zanmi tann nou yo? Èske n bliye tou sou Lavalas te gen kesyon chimè a? Ebyen sa vle di jodi a ni phtk, ni Marthe e ni Lavalas yo responsab. E Stanley Lucas toujou di l, Stanley Lucas toujou di l ke gen 3 ansyen prezidan ki nan koze gang anndan peyi a ki kreye sa k gen la a. Li toujou di Martelly, li toujou di Aristide e li toujou di Jocehm Privert. Se 3 ansyen prezidan sa yo ke li toujou di ki pa inosan nan kreye gang anndan peyi a e jodi a. Ki vin fè pèp ayisyen an pa konn sa pou l fè de Sivenes. Ki donk jodi an la, fò n konprann bagay la trè klè, ke si Etazini, si kominote entènasyonal la ap ba nou bourad avèk koze sekirite a, e pa sèlman mande OEA pou l fè yon entèvansyon militè an Ayiti, men an menm tan tou de Sivenes, enben gen de se bandi a kravat ki alimante ensekirite a, fòk yo aji kont yo. E pami yo. ansyen prezidan Martelly, yon ansanm de ansyen prezidan, yon ansanm de ansyen depite, yon ansanm de ansyen minis, yon ansanm de ansyen premye minis, yon ansanm de ansyen palmantè, yon ansanm de ansyen de òm dafè ki enplike nan kreye sa n gen la de Sivenes. Mezi kòman lage monfrè Dimitri ap pale. Prezpitasyon Lisrap nan tèt kole ak lame Dayiti ebyen ap mennen gwo operasyon nan fyèf gang Kraze Baryè a ki gen nan tèt li chèf kriminèl Vitelòm Inosan Nan Tòsèl, ebyen jounen jedi 22 me 2025 la gen plizyè dwòn kamikaz ki lanse nan direksyon kriminèl sa yo pou kapab rive metrize yo e Salomon.
Bon e genyen efektiman vre men yo aprann nou e Pradel nan kad operasyon sa genyen e yon ajan swat e ki ta rive e pran bal. Selon enfòmasyon e ki arive jwenn nou la genyen yon ajan swat. Yo pote swat resevwa yon bal nan kad afwontman ak nèg ap viv ansanm yo jounen jedi 22 me 2025 lan nan zòn Tijo, zone Tijo, tou prè ansyen lokal ministè levasyon nasyonal la, ministè levasyon nasyonal la. Aktyèlman polisye sila ap resevwa swen nan yon lopital nan kapital la. Men tout aprè midi a tou fwadè la pandan te gen tire o nivo de zòn nou kapab pale Etwonsè, Lapènye e poukwa pa zòn Ewout Frè enben gang Viv Ansanm yo yo te oblije al frape nan zòn Antijo kote lapolis te oblije al afwonte gang Viv Ansanm nan gen yon ajan 60 ki arive pran bal o nivo de zòn Tizon men pou le moman tou la polis kontinye ap mennen operasyon nou kapab pale nan zòn Vitelòm e nou wè gen anpil enfòmasyon anpil rimè ap pèsiste sou rezo a men nou menm nou pa kapab ale nan baz rimè a men n ap tann bon jan enfòmasyon kisa k pase andan kay Vitelòm kote nou wè gen plizyè Ebyen wi men kap pèsiste sou rezo a la pa rapò avèk gang kraze baryè a kote lapolis vrèman ap atake e fradè la e fradè jiska lè konsa nou pral antre nan konstitisyon peyi a fradè. Mesye just yon segond wi just yon segond fradè medam mesye map gade poum wè sa se se se mwen map gade byen poum wè eske babekyou Eske babekyou ap kite yo aretel eske babekyou ap gentan mouri eske yap gentan egzilel map gade poum wè nou menm fanatik babekyou yo nou menm ki kèk moun ki prè pou kraze ayiti vann ayiti pou babekyou map gade poum wè ti poulen nou an hein ti kòk nou an map gade poum wè eske babekyou sa ke jodia la e pyè esperans fè fèl tounen sal tounen an map gade poum wè si babekyou ap mouri si lap pran prizon. Si yap bal amnisti m pa m pa konnen. Map gade pou m wè si Babekyou pap fimen yon sigarèt avèk Pierre Espérance mesye. Map gade pou m wè sa vre. Pou m wè malgre tout fòs nèg sa yo gen la pou m wè si Pierre Espérance, si Babekyou pap rive sou misye. Pou m lè nap di se teyat nèg yo ap fè a map gad sa pou mwen menm mesye ou menm ki se fanatik li ou menm ki konn pale avèk li map wè mwen menm sa a wè m pa pale de lòt yo Babekyou spesyalman pa rapò a Pierre Espérance paske Pierre Espérance la li menm li se ènmi tout moun li se ènmi peyi dayiti li se ènmi bon. M pap di ènmi gang yo men brèf m ap gade pou m wè. Kòm Babekyou di se misye k fè l fè sa, ki fè l tounen jan l tounen an, pèsonèlman sa m ap swiv sa medam mesye e m konnen nou plizyè k ap gade pou m wè èske Babekyou p ap fime yon pa p ap kanpe avèk Pyè Esperans. Wi mesye, ann avanse.

Wi gen gen le 28 novem ki te pran li kote misye ap lage la e la an atandan e pwadè li menm nap kontinye avek enfomasyon nou ka pale ke son kosyon pwadè.
Wi pandan ke nou ap avanse ebyen nap ba ou lot enfomasyon ebyen se fanmi lavalas. E ki yo menm yo fèk voye on nòt la. Ebyen nap di w pati politik Fanmi Lavalas ki se pati ki te dezinye Leslie Voltaire o konsèy prezidansyèl ebyen l fon apèl a la demisyon de sèt strikti. Ebyen pati politik la li mande pou yo menm yo kapab demisyone ebyen kote ke se Joel Edouard Fob ki akize konsèy prezidansyèl la ki plonje peyi a nan enpas politik e sekiritè. Ebyen pou dirijan Fanmi Lavalas la Ebyen konsta echèk konsèy prezidansyèl la ebyen li jeneral Mesye Vorbe li tranche antanke responsab politik li di si nou bezwen chwazi ant ensekirite e demisyon ebyen nou pral opte pou la demisyon ebyen li mande ansanm avèk manb konsèy prezidansyèl yo pou yo demisyone ak ti pitit la nou t wè ki chèch anpil la k vin gwo a enben li mande pou li menm li kapab retire kò l an palan de ti chinwa Leslie Voltaire ti chin enben nou te wè ti chin te menm abiye l pa t ka abiye nou te wè ki pwoblèm li enben n ap di w ke ti chin tèlman manje ti chin vin gra m panse se ansent wi si yo te yon fanm ansent m panse ke li mande ti chin retire kò w enben se konsa ke. Fanmi lavalas li menm ki soti nan silans li Jimmy. Mesye lè nap di ke cpt a kraze li sanse fini la ebyen si nou wè fanmi lavalas ap retire kòl talè konsa nou pral tande Moïse Jean Charles ap retire kòl nou wè Claude Joseph gentan retire kòl medam mesye jodia la nou gen nou gen ase eksperyans poun konprann ke sa ne va pa bagay yo pa bon pou cpt an jan nou te dil ebyen wap wè tout manb aktif yo. Sa se gwo manb yo wi. Gwo manb aktif yo ap rale kò yo la, ebyen se yon kesyon de tan, de segond, de minit pou ofisyèlman cpt sa tonbe. Sa se klè. Wi mesye. Bon e se si ke cpt sa a, se si ke cpt sa a li pa gen long vi. Depi ou tande fanmi lavalas ki gon. Yon seri de gwo boujwa epi klas mwayèn dèyè l ap di w ke y ap rale kò yo. Talè w pral tande koup pitit Desalin tou pral di l ap rale kò l. Tout mesye ap rale kò yo trankilman. Sèke petèt ke pa gen kòb ankò tou paske ou konnen afè pa tri pòch nèg yo fè nèg yo al regle pwoblèm sa a. Ou konprann? Donk petèt ke pa gen kòb k ap bay ankò tou. Petèt ke entènasyonal la twòp pou pa petèt pa vle bay kòb tou pou cpt sa a kontinye byen ke nou wè ke Rubio ki te di ke mesye yo ilejitim lè ke Samuel mete ap mete moun deyò pou al mache pran cpt a Rubio gentan di wi lap sipòte l donk nou wè ke se 2 pwa 2 mezi kap fèt toutan nan entènasyonal la nou konnen ki dèyè mesye sa yo donk alò bann moun caricom yo kiyès ke se kòb yo fin fè e ke alò Ayiti vouzan. Epi bon depi pa gen kòb ankò nèg yo pap ret la alò se se sa pou nou konprann depi pa gen kòb depi yo pa gen sibvansyon kap bay ou konn nèg sa yo se sou sa yo kanpe wap wè ke cpt sa li fini tankou HEC a HEC se avèk madanm mani madanm Hyppolite Maniga epi cpt avèk 9 9 tèt la wap wè ke efektivman nèg yo di si pa gen kòb yap prale.
Wala. E bon, e nou oblije, e tande wi Jimmy, nou oblije esplike moun yo si kisa bagay la ye. Pa bliye cpt a rive nan bout li. Deja gen gwo dispozisyon k ap pran pou se lakou kasasyon, jij ki pi youn nan jij nan lakou kasasyon yo ki pral pran lamayèt. Ebyen, menm jan prezidan Jovenel Moïse te te fè n konnen, se yon sistèm ki gen kapasite chak lè l pral fini pou l renouvle tèt li. Ebyen se menm sistèm nan ankò. Piske Menm jan swa te gen Ariel e nou sonje Privert fanmi lavalas tap kolabore avèk Ariel. Ariel ale CPT a vini e ekip lavalas la li reprezante 80 a 95 pousan nan CPT a. Kounye a CPT a pral kraze la yo fè w konnen ke yo deja nan opozisyon. Enben kounye a la menm kòkèsanson k pral gen pou pran la si toutfwa sa ta rive fèt se yo menm ankò k pral gen lamayòt. Donk sa vle di kisa Se sa yo ta renmen n tande a yo di pou nou. Kòm se yon pèp ki renmen dòmi nou ye, trè souvan, depi yo di sa n ta renmen tande menm si moun nan pa t serye, nou bat bravo. Menm jan yo toujou fè men, menm jan yo toujou fè n rele viv lè y ap di nou viv Larisi, viv Lachin, ebyen se toujou diskou yo. E lè sa a nou rele, nou rele, nou di yo se bon moun. Ebyen jodi a la a. CPT a se yon CPT ki al kaduk, menm fanmi Lavalas ki gen, ki se li menm ki konstitye CPT a, ebyen kounya la yo fè w konnen ke yo deja ap mande demisyon ti chinwa. Eske gen yon divòs ant fanmi Lavalas avèk ti chinwa? Non, pa gen okenn divòs. Men, se jis yon strateji pou fè w konnen ke yo te mande demisyon. Menm jan nou te deja tande Moyiz Janchal ki t ap mande demisyon reprezantan Fòk e Pitit Desalin nan, menm jan nou tande Klod Jozèf t ap mande demisyon reprezantan ede a. Donk, se konsa. Se toujou konsa. Kòm nou pa gen matirite, chak nou renmen di bravo, trè, lè pou n pa di bravo, n di bravo, enben y ap fè n kontinye di bravo epi y ap y ap aji an rat mòde soufle. Y ap mòde nou, y ap soufle nou epi n p ap konprann anyen, n ap dòmi pi rèd.
Mesye, n ap avanse.
Sa pou nou konprann nan sitiyasyon an, e se la ke pèp woulo konpresè avèk kòmando militè a ta ka reyaji, se pou yo pa ban nou yon lòt fòmil ankò, paske nou konnen ke Depatman Deta Ameriken epi Kò Gwoup yo tou avèk tchoul yo ki se caricom, l'ONU, l'OEA,